Bonjou, bonswa, pou m maksimòm antre lakay ou avèk yon videyo tou nèf. Aswè a maten an, nou pral pale ou de vag lavi li menm nan HMI la ki t ap pale sou nan yon videyo ke li te fè. ki demontre ke l pa kontan ditou, ta sanble ke yo bòykote li, se sa li ta fè konnen nan yon videwo ke li fè. Enben n ap di w, ou ret la, nou pral fè w tande bagay li menm k ap pale, se pa nou menm ki pral di w men sa l te di, ni men sa l fè, se li menm ankò nou pral fè w, nou pral fè w tande vwa li menm k ap pale e tousuit, tousuit la a nan videwo sa la a, ou mèt rete la a jis nan fen videwo a nou pral fè w tande Vaglavi k ap pale. Ebyen avan nou antre nan fen video a map di w rete la pa ale epi nap mande w pou fè egzèsis sa ansanm avèk nou like video a pataje l epi abone ak chanèl la. Mèsi mèsi anpil m konnen w fè sa mèsi paske w abòne avèk chanèl la mèsi paske w like videyo a e sa ap ankouraje m plis pou m pote videyo pou nou pou nou pou m fè w konnen kèk bagay ke ou pa te ke w ta dwe konnen oubyen ke w pa t ko konnen ebyen li menm Vlog Lavi li menm li t ap fè videyo kote li te fè konnen ke l pa kontan akoz de fason nèg yo ap trete l lan Etchenmana fason nèg yo trete l ta fè konnen ke nèg yo Ahh boykotel anpil yo fè konplo kont li menm jis pou li pa pase jis li poul pa fè siksè bon eskem ka di se sa ou non non m pa konnen m pa la pou m jije m pa m pa konnen vag la vi li menm li tap li pat kache mo nan bouch li li tap esplike nan video ke li te fè koman nèg yo ap jere li nan Etchenmay la kote ke li pa janm fè pwogram pwomotè yo pa relel pou fè pwogram nan kapital la se pwogram nan ghetto selman li fè Alò nou, m p ap esplike w tout sa l di, se pa mwen k ap di, se pa mwen k pral pale, alò nou pral fè w tande Vag Lavi li menm ki pral pale nan videyo sa la, nan Durite la, nou pral fè w tande Vag Lavi ki pral esplike ki sa k ap pase li menm nan Entyèmana ki fè li pa ka fè siksè. Rete la nou pral fè w koute.
Tap vle mouri tou. M pa tap vle mouri pou m pa ta ba nou plezi menm. Nèg yo mechan menn. Yeah. Nèg yo mechan. Ou wè m pap ba w manti. M prèske rete menn. M di m pap chante ankò. M pap fè l. M ale m fè yon retou la. M tounen men. Nèg yo jiskaprezan nèg yo pa ka ban m chans menn. Gen nèg ki ini yo la k antann yo menn. Yo antann yo jis pou yo bloke m. Yo antann yo, m fè tout, tout, tout sa k pat byen byen jis pou yo ba yon sèl moun. Se sa m fucking fè ankò. Pwomotè ret sou lòd atis. Si atis la pa vle l mete w, l pap mete w. E lè w jwenn yon atè plat, ou jwenn yon bèfde bash, ou jwenn yon bon pwogram ti zanmi, nèg a dwe nan geto, e an deyò ou konn jwi, e lè w la ou ka jwi. Yè men, mwen m ka di w m fè it la la. Pi fò pwogram m jwe men e pou nèg geto, pou nèg a zam m jwe l. Wi m fout dakò. E yo prefere m mal jwe l pou yo wi men yeah e yo k rele m Nou pa vle m kanpe m di yo m renmen m renmen Lilith m renmen Rou epi lè yo rele m yo e yo k rele m mwen pi fò pwogram jwe nan yi klo rap la la m fè a NG mix nan fwape la pi fò y a tè plat nou jwe wi m kanpe m di l pou andeyò n jwe. Andeyò a, pwomotè sa yo pa sou lòd DJ. Yo pa reta moun. Men pi fò moun nan zòn, pwomotè nan zòn anwo, pwomotè nan pwent, pwomotè kaka k ap mache sou lòd atis. Nèg k ap fè festival ki kanpe sou lòd atis. Men mwen menm, pi fò pwogram m jwe la, mwen m jwe l pou bandi. Yè, m jwe l pou nèg a zam. E yo k di vag mwen monnen jwe, m ap jwe. E yo k prefere m. Bann nan gyèt manman nou. Kisa n fè? Annik, mwen menm la ti jèn gason m ye, m pa kwè, m pa kwè nan prestans. Si w gade m non m byen pòte, e ranse m t ap plede ranse sou Facebook fè kè moun kontan, epi mwen m pa gen anyen m ap reyisi, epi kite tan m nan pase pou n redi vag lavi tonbe m pa janm dou dou kisa k fè w mal? Nèg ou wè w ap pase la, ki pa vle ba w pasaj la, demen lè w annik tonbe ankò l ap kwaze w m pa tande w menm non menn. Se pou nan playlist li, li pap jou. Gen nèg la gen mizik sa m fè la, mizik sa k ap bat moun. Nèg la lè l nan radyo l ap woule l, li pap lonmen non non. Otan kou patnè a, li pa konn non Vag Lavi a, li di menm non l pè site se yon kantite moun ap tande l vre yo pa tande w. Nou pap konn sa m ap pran men. Dyaspora m yo nou menm, tout. Peyi a nèt men men fòm pale nou sa map pran aprè poun pa vin banm chay pote male nou te fon nonb detan nou pa tandem gen moun ki kanpe la kap di mwen k fèw renmen rabòday e pandan se tan lontan e mwen k te fèw pat konn anvi tande rabòday nan betiz m te konn
Bon, èske se posib, èske se pa posib, bon, nou pa konnen, nou pa la pou n jije, antouka m ap di w mèsi paske w te gade videyo sa. E n ap wè pou yon pwochèn videyo touswit.